Hello hello byenveni sou chanèl Felina officiel la chanèl paw la chanèl peyi a chanèl moman an chanèl ki vini a pi bon dòz pi bèl resèt pou nou an pa bliye abòne avèk chanèl la lè w fin abòne pataje ba yon fanmi yon zanmi epi lè w fin abòne pa bliye peze ti klòch la lè w fin peze ti klòch la mete l sou tout pou pa rate okenn videyo ke lè map vini pa bliye m renmen nou anpil bizou mouah.
Elapre dwe renmen sèvis sa a pase l. Ayisyen pa dwe ap mouri konsa. Yo pale nou de tout sa kap fèt an Ikrèn, gè an Ikrèn, Poutine son dyab, Poutine son monstre. Sa kap fèt la se krim de gangsterizasyon li ye tou. Pase zam kap tire an Ikrèn yo yo an Ayiti. Barbecue, Krisla, Lanmò San Jou, Nan Savyen, tout gang yo ame pa menm politik la. Map mande pou pèp la debarikade peyi a, mache al pran milat yo.

Pay sa kap fèt la nou paka dakòl nou mouri yo tiye nou tankou chyen sak bon pou etazini dwe bon pou nou kòm pèp sak bon pou pèp ameriken an dwe bon pou nou kòm pèp pase etazini poul te yon nasyon an 1791 te gen ayisyen ki te patisipe nan endepandans amerikèn te gen esklav sendomingwa ki te patisipe nan endepandans amerikèn aprè n pral revòlte kontre lafrans. Nou pral deklare tèt nou nou lib an 1803 nou pral fè gè avèk lafrans premye janvye nou yon nasyon sa kap fèt la la nou paka dakòl pase nou gran tou menm lè lèzetazini ap fòme yon sòlda lakay li li di yon moun nan lame amerikèn vo 100 moun tout bagay sa yo se ensilt nou son nasyon entègre nou se desandan wa desandan prens. Fò n goumen pou n pran peyi nou. N ap di viv Vladimir Poutine. Pase la Russie li se peyi k te dakò apre le Venezuela pou m pa di premye peyi ki te dakò ke Ayiti se yon nasyon ki lib. Li dakò ke Ayiti se manman sosyalis. Lèzetazini pase plis de 60 an l pa rekonèt endepandans ayisyèn pandan nou menm nou te pati nan endepandans amerikèn an 1791. Depi 1914. a 1915. An 1914, yo vin vòlè nou rezèv dò a. Yn goud valè 100 dola ameriken. Yon goud ayisyèn te vo 100 dola ameriken. Men jodi a, dola pa dyaman, li pa gen lò sou li. Kòman fè yon papye, yon jenosid monetè la, nou pa ka dakò l. E batay global pou nou fè a, mes frères, les Haïtiens et les Haïtiennes, pa tann yon senatè, yon depite bò Laval daji. Nou devon aji pa nou menm. E nou menm ki ou bay tèt nou libète, debarikade, m pa vle sa. Sa son politik m pa konprann. Si Babekyou pa ka fè lapè, Christian pa ka fè lapè, Raymond Sanjou pa ka bay vag, E pou nal mache touye tout senatè yo paske se bourya sakra ki rann bandi pwisan nan peyi a touye pitit yo touye madanm yo wi nou vle mouri pou la libète nou se lyon e m vle pou la près pa pwostitiye pou nou pataje mesaj sa James Legrand de ki libète wap pale jodi a? Nou bezwen libète global libète jeneral pou nou kreye revolisyon endistriyèl libète ekonomik. Libète pou n fè kowoperasyon ak peyi n vle, kèlkeswa Lachin, Larisi. Nou pa vle, nou pa vle moun ti jan n yo sou dikte oken moun. W ap gade m wouj, je suis désolé. Se fason m. Nou pa bezwen politik etranjè. Afè Ariel Henry sou dikte Etazini se yon kout twit, li ministre. Yo masakre yon sodo prezidan, yon pretè di prezidan, kwa? Menm lè l pa t bon pou pèp la. E nou konnen l pat bon. Laprès pa vle di ke le prezidan a ete tue pa la CIA. Yo pa vle ouvè bouch yo pou yo di sa. Anpil medya nan peyi a, Tele Metropole, Radio Caraïbe, yo konnen se komando Amayiken ki sasinen Jovenel. Katran nap goumen pou n te voye Jovenel ale. Nou tap ka touye Jovenel si n te kapab. Enben Ameriken tap pwoteje l. Puiske Jovenel Moise we a la dènyè minit fò l ba nou yon souf. Enben la ale kot peyi goch yo la nan Turquie enben etazini lè cia yo aranje yo touyel pèleren Jovenel Moïse pat men sim pat janm renmen Jovenel Moïse men w pa gen dwa pou touye yon prezidan lakay mwen sa son derespektan si konstitisyon sa pa bon e pou l boule pou n pran konstitisyon 1805 ameriken posede twòp tè nan peyi a Bill Clinton pa dwe ap reskonsab. E map voye mesaj bay babekyou babekyou babekyou ou pap ka genyen pèp tande izo ou pap ka genyen pèp lanmò sanjou ou pap ka genyen pèp e a paske nou tout pap mouri non men gen de jan w mouri brother fòm di w sa gen de jan w mouri li fòkè anpil map mande pou gang yo si yo renmen pèp Yo pa vle pèp la mache al pran yo lè nou fin touye milat yo a tout fucking Kòman mesye sa yo rele vye nèg leta sa yo M dezole Sa kap fèt la la n paka aksepte l ankò Premye moun pou pèp la kòmanse touye senatè depite majistra nèg nan opozisyon fè batay nou batay jenès batay pèp nou avèk moun kap vin di yo se pou pèp Yap vin bay. Se te prince le grand lit kap fèt la bandi yo si w paka pran konsyans babecue kelkeswa kò gang kote w ye a kelkeswa nan depateman w ye fò bandi yo pran zam pou yo touye milat yo tou pou yo pran a pèp la. Nou pa kap masakre pèp la non e mesaj m voye ba nou depi ke depi ke nap kontinye masakre pèp la nap fè kidnaping m pap ba nou manti mwen menm map pran sa e map fè revolisyon sen karis map fè menm jan chegevara m pa gen anyen m pè m se enkanasyon zansèt yo pitit desalin m pa nan politik sal sa m nan politik. Politik endistriyèl M se rekanasyon Boukman Sa kap fèt la nou pa kab wèl Viv la revolisyon Viv la revolisyon Viv la revolisyon Aba ameriken Aba ameriken Viv Poutine.